Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nan emisyon sa a n ap vini premyèman ak yon voice yon polisye ki li menm viv menm si se a distans. Sa kap pase antre Ti Bwa ak Gran Ravin kal jwe nan Matisan, Fontamara, sou wout sa. Epi yon lòt ki se yon videyo, videyo kote ke an 2020 y a un polisye ki li menm te anrejistre yon videyo de 12 minit. M ta kapab di polisye sa se kòmsi se te yon pwofèt ki tap pale. Li di wè sa kap pase la an 2020 an. Sak te pase 2004 la ebyen bagay kap vini an 2021 an se fyèl pete bon finalman m ta kapab di nèg sa son pwofèt de malè men dabò nap vini avèk vòys polisye a polisye sa li menm ki nan zòn marin ayisyèn li di tou sa li wè kap pase devan jel li wè tout gwoup ki mete pye yo atè a ap goumen se yon vòys ki dire 3 minit 23 segond. Li denonse nan voice sa ce qu'on appelle une politique de protection des bandits. Se sak fè nou rive la a. Men ekoute, m ta kapab di tou anpil nan kòlèg li yo gen laperèz paske genyen enfòmasyon daprè li k ap sikile kòm kwa yo ta gen entansyon atake nèg Marine yo. Li menm li di, kèlkeswa sa l fè l fè, ebyen li pare, l ap tann atak sila yo. Men parapò ak sa l wè k ap pase devan je l nan lari an, li wè moun avèg. Li wè ti bebe. Li wè fanm ki sot fè sezaryèn kap mache nan lari an anba bal bandi. Ebyen daprè sal di se pou la premyè fwa ke li menm li wè peyi a rive nan eta sa. Ebyen fòn di ke a travè vòys sa li di tou ke zòn kafou a bloke nèt paske tout machin ki tap soti. Nan lòt departeman yo pou antre nan depatman lwès la tout bloke nan kafou. Donk jounen jodi a la a li poko konprann ki sa k otorite nan peyi a. Peyi a fini, pa gen peyi ankò. Ebyen n ap fè w tande vòys sa a kote polisye sa a li menm tou li wè sitiyasyon an fas e li fini pa konprann ke se yon peyi de jou an jou ki ap plonje.

Donk mesye yo pat prevwa e mwen menm gen de bagay mwen fè rezèv sou yo men m viv yo. Depi lè depi lè sitwayen an te nan vilaj tap frape te gen posiblite pou n te kwense l men mwen menm nan inite m ye a map gade nèg yo n te ka kwense yo bò dlo bò lanmè a men yo te di se yon inite fò n jwenn lòd lè n rele baz nou baz nou di fò n rele dcpj dcpj jiskasken li fè n rantre nan baz li pa janm bay lòd pou n frape donk nou ka konprann sètèn choz annefè. Sa map viv devan la marine nan la son bagay depim fèt mesye e premye fwa m wè sa tankou kareka di la moun ap kouri nan direksyon l pa bezwen baz krache dife k soti gran ri rejwenn avèk babekyou avèk vilaj yal ranfòse gran ravin babekyou avèk kèk nèg li yo al ranfòse krisla monchè anpil nèg mouri nan baz krisla. Nèg yo fann kri sa. Mesye nèg yo fè 4 jou depi le premye ap tire. Moun ap kouri nan tout direksyon yo pa konn kisa pou fè. E sak pi rèd la majorite moun ki kouri kite kay yo nèg gran ri fouye kay yo kase kay pran tout sa yo gen bezwen bagay. Kounya la lè wap pase se 2 men anlè pou pase matisan yap fouye w yap pran kòb telefòn epi pase. Kounya moun vin pè pase Bon, enfòmasyon ta di, m mete l o kondisyonèl ta di, bandi yo di se Lamarin ki konplis nan fè moun pase sou lanmè kòmsi mouvman pa ka pran, mete, yo di Lamarin ranje kò yo ap vin atake yo. Men, vye manman pare pou zepina, zepina pare pou vye manman. Ou konprann? Kòm se yo k ap vin atake nou, malè a ka fèt nenpòt kèlè, men, nou pare tann yo tou. Ou konprann? Paske baz nou an se yon baz estratejik, yo pa konn kote nan, nou pa, yo pa konn kote n ap tann yo. Antoulèka sa se yon lòt istwa. Mwen menm, Sak plis epatem ki fè dlo sot nan yeux m talè a se yon se de moun k aveugle ti moun bebe k fèk fèt gon madanm ki fèk fè sezaryèn ki paka mache bandi yo rive jis nan pwason an ap tire nèg gran ravin ap tire jis nan pwason konprann jis nan pwason an la moun kite sou plas fantamara moun kite nan legliz la moun kite nan bay pwason an ki te ret anlè a poko fèt ki tal abrite yo la tout ap kouri vin la moun ki la wè foul ap vini yo kouri. M di w moun ki fè sezaryen ap kouri ti bebe moun ah machin ap fwapa machin moto mesyami si se prezidan k responsab prezidan m ta di l don mo men sa kap fèt la polisye ayisyen pa ka rezoud li se rele pou rele yon lòt fòs vin frape la gwo frap kraze lòt bò epi bal la rezoud paske polisye ayisyen pa ka fè anyen paske lari blanch bal ap pete chak kay gon nèg a Galil ladan l. Eske ou ka police a ka mache nan chak kay e police a lan blende leve e komsi lave men su atè mezanmi m pap di sa pou m fè nou pè men m jis pataje yon ti enfomasyon avè nou depi se machin kap sot nan gran sud tout bloke la kafou plen kafou plen ou konn sa rele kafou plen se ke kafou pa gen kote pase machin yo vini yo pa ka soti e vin jwenn moun ap fè dezod yo pa ka vire mezanmi se sitiyasyon pou nou ta wè jan map di nou la an efè M ba nou ti sitiyasyon sa, e pa poum fè nou pè, men map jis di lòt moun ki nan lari a fè pridans, donk mwen menm kotem ye la m pa di m paka gen anyen, men risk yo minim, risk yo minim ok.
E kounya se le moman poun kapab fèw wè video polisye sa, yon video ki te anrejistre m ta kapab di an 2020. Kote ke l tap denonse sa kap pase nan peyi a. La jistis pa bon nan ekzekitif lan. Donk nou wè se yon polisye kap pale wi pou nou pa di se mwen kap pale. Defwa lè w arete yon nèg, zam ou arete l la gentan nan lari a ankò ap fè dega. Epi gen yon ministè ki rele w ki mande w pou lage l. Misye di nan palè nasyonal pour ne pas citer le nom d'un président. Se la tout lòbèy yo fèt. Misye denonse anpil bagay. Ti gason, ou ka mouri wi si w nan peyi a, paske m santi ke misye son pwofèt de malè, e misye ap di ke wè tou sa k ap rive la yo, sa k te rive an 2004, sa k rive an 2020, ebyen 2021 an ap pi tris toujou. Anpil moun felisite misye sou Facebook paske la video est postee egalement sur Facebook pour dire à cet homme, Monchè, ou gen rezon, paske peyi a li fini. Ann gade.
Talè map vini map fon video. Machin relèv la vini deja? Kibò? Jan yo dim gen blokis anba a la sou Delma a? Mwen tale. Yo video sa m paka pa fèl menn. Gon seri bagay map swiv e gon seri bagay m wè k pral rive, ki ka rive, m paka pa fè video sa. Imajine w, m pa nan detachman non. Imajine w. Sou detache avèk yon depite, yon senatè. Youn nan malpwòpte anba yo nan palman yo. Nèg la pap may si li pral wè gang ni, li pap may si li pral negosye ak gang ni pou l mennen w pou w ale tou. E ki sa w ye polisye. Nèg la pap may pou l oze pou l ap ba w kòb kòmsi w konprann oubyen l ap ofri w èske w ka al pote sa bay tèl gang pou li. Mwen m pa nan detachman mwen m pa yon nèg ki tap ka fèm kaka sa mwen konnen plizyè polisye ki dakò pou nèg ap itilize yo konsa yow ayiti yon peyi jwèt se sèl peyi m pa ka konprann tou menm dosye antre dosye bon videyo sa m chwazi fèl. Kòm son peyi to ou ta map bay vag paske madanm mwen ansent li gen 2 mwa jodi a konbyen jodi a 6 6 septanb jodi a 6 septanb son peyi lojikman an 2021 pa ta sipoze pranm ladann si yo pa touye mwen a m pap kite yo touye m tou imajine yon peyi dosye antre dosye ou gen dwa fin mawon nèg la pandan nèg la penitansye zam ou pran nan men nèg la gentan nan lari jistis peyi an pa fyab Imajine w gen kote w rele pakè a, avan menm nèg la rive pakè, zam ou te gen nan men nan gentan nan men yon lòt delenkan nan lari ap fonksyone. Ou pa konn kòman l fè rive. Gen sa yo rele ministè enteryè a. Tout moun gen badj ministè, MI ki sa sa. E youn nan ministè fè plis dezòd nan peyi a. Kòman w konprann w annik arete yon nèg, e retou retou resevwa apèl ki soti depi nan liy laprezidans, nou pa byen di kiyès non, yo di w lage l. E ou jwenn nèg la nenpòt 7 zam nan machin li. Tout moun konn sa k te pase. Bò tou 2004 la, bagay sa te rive. Pou sa mwen k pral rive nan peyi sa yon bagay jwèt. E l pap fasil menm. 2021 k ap vin nan pap dous.

E lè sa tout sektè ap viktim ladann. Paske dènyèman la m wè, mwen aprann yo sezi plizyè bwat inifòm lapolis nan èpòt la, pa yon moun ki janm jwenn mèt yo. E se pa lapolis ki fè kòmand lan. Ayidou to ou ta ou al tande yo akize lapolis nan kidnapin ki pa menm vrè polisye vre. E wo kòmandman pa menm sòti yon nòt pou l chache konn kiyès ki. Bon nèg sa ekip vòlè yo menm nan okòmandman lapolis son ekip vòlè menm paske m konnen yo pral dèyè koupe boudam wi aprè video sa men son ekip vòlè ki nan okòmandman pifò gang pifò nan vòlè yo pa menm chache konn mèt inifòm sa yo kote yo jwenn yo sa vle di son seri de inifòm to ou ta ou pral tande yo pral akize yo pral di lapolis nan kidnapin pèdèsetan epa vre menm la se nou gen kèt nan nou. ki pa bon vre men se chanje sistèm yo nèt nou konnen yo pa peye nou vre men pa al fè sak pa bon depi nou te chwazi fè djòb sa nou konnen son djòb e kouwè la kwa wouj li ye yo pa peye kontante nou a sa nou genyen tankou wè bagay jenèf sa yo fòme ya sa lè map byen gade son la pè pè pè leta leta yon vye leta nou genyen. Bon kòm etan done nèg sa yo leta fè yo mal tou pil bandi sa yo ay nèg sa yo son ekip viktim de leta yo ye tou paske imajine w leta pa menm mete yon mikwo kredi paske pi fò nèg kap fè bandi nan kapital lan la pi fò son seri de nèg ki soti jeremi si nèg sa yo leta te bay yon mikwo kredi nèg sa yo tap rete yo plante yo fè yon ekip bagay papa a ti kredi sa yo bay yo a leta pa itil moun anyen leta malpwòpte. Men wout matisan ki nan antre 2 a la kraze e se la nèg yo te konn ap pede kidnape moun. MTBT se pa yon mal ranje l. E pou yo kidnape moun nan fò machin nan ralanti e machin nan pa ka sote chòk sa. Ay di leta pa ka ranje wout sa. Nèg yo fè sa yo vle. Imajine w pou sa mwen k pral rive la e rèl. Ou wè pil gwo zam nèg yo genyen yo, tout moun konn kiyès kap founi yo. Son seri de dwann kap founi yo. E wo kòmandman lapolis lan tou peche nan zam ou wè pi fò bandi genyen yo. Yo pa janm fè demand yon bon bato pou gad kot. Paske pi fò zam sa yo, ou wè nèg yo genyen yo, e pa lanmè a yo pase. E sou lanmè a yo genyen yo. Sèl sa m konnen nan jou yo la bagay yo pral pi mal. Menm la Sendomeng moun pap ka travèse. Paske to ou ta, mwen menm m ta prezidan Dominiken an, m tap monte mi, m tap monte fontyè m pou moun yo pa travèse. Kòm m ap fè plan m pou m ale mwen menm. M pap rete. Kòm videyo sa, gon lòt videyo m fè m gen pou m pibliye tou de. Si nèg yo touye m mwen m ap kite l nan men yon bit patnè m pou pibliye l nan do m. De tout manyè mesye m pap ba nou manti, nou mechan anpil, nou fè pèp lan anpil mal. Sitou pou nan enstitisyon mi a. Nèg sa yo, nan wo kòmandman lapolis la, nèg sa yo gon 5 milyon goud yo manje chak ane pou sèvis de ransèyman. Yo manje la avèk nèg nan leta yo, wo kòmandman lapolis la. Pi fò gen ti gwoup gang yo anlè a, nan lapolis la. E pa gen ank di m nèg sa yo pa fè m eskòte gang deja. A yo gendwa ap travay la, nèg la rele w li di w o wi al pran machin sa tèl kote, al pran l nan pino, al lage l tèl kote, ou pa konn sa k anndan machin nan. Ou pa konn si e pa zam ilegal l ap fè w transpòte, ou pa konn sa l ap fè w pòte. Antouka, yon polisye, sèl sa m ka di nou mesye, anpil pridans. Paske, li pral tonbe. Ou wè nan bagay Fantom Seksyon 9 sa, nou ka remake sa k ap rive la. Ou wè to ou ta la, yo pral fout nou dosye nou pa merite. Paske yo wè mouvman Fantom Seksyon 9 la se yon bon mouvman li ye. Yo wè l ap bon pou nou tout. Yo pral fout nou dosye nou pa merite. Yo pral trete nou de moun nou pa ye. Hum! Mwen m p ap ba nou manti, ti mesye k ka fè mouvman Fantom Seksyon 9 yo, anpil pridans nan lari a. E pa rejwenn pa ta rejwenn nou non. Men m p ap ka antre nan mouvman an mesye. Paske yo pral ba nou gwo zak pote. Mwen menm sèl sa m ka di, 2021 k ap vin la, on nèg pi pridans, paske kidnapin nan pral plis, tout sektè ap frape, legliz pa janm di anyen, legliz pral frape, tout sektè pral frape, paske pou sa m wè mwen menm, pou sa m ap gade nan peyi a, tout moun ap viktim. Bandi pral gen plis zam, yo pral gen plis kòb, yo pral goumen plis. Gen matisan sa, gen 400 mawozo sa. Spesyalman matisan sa. Hum. Pou sa mwen kap vin mayrel. Map vini baz. Ou pa waz machin elèv la gentan deyò a. Map fin fè video sa baz. Map vini frem. Tann mwen Mike monchè. Sèl sa m ka di, on polisye pa al riske. On nèg wal riske, se ou kap wèl. Paske chak moun nan leta gen ti gwoup gang yo. E si nan riske tou nou ta tchwe yon gang, y ap akize nou son inosan. Dayè nou wè, moun ki di yo kesponsab dwa kisa sa yo, yo pa pou nou. E nou wè enspeksyon jeneral li menm. Nou ka remake kote yo ye a, yo pa anm manyen yo, e se nou y ap manyen. E enspeksyon jeneral pa vle wè nou. E dayè nan lapolis la gon bagay ki ap fèt la tout moun pa konnen. Gen 2 gwoup nan wo kòmandman. Gwoup ansyen militè, gwoup kisa sa kap apeze ajan yo an la. Epi yap fè dyèl anlè a. Epi se ajan yo kap peyel. Nèg la pap pè voye labatwa, kote lap echwe yon operasyon, poul te ka satisfè dyèl li ant ansyen militè epi nèg ki fè sant akademi. Bagay sa tout moun konnen se yon bagay ki te gentan la kèt tan. Bon ekip dosye moun pa anm pale de yo. Tout moun bliye yo. Nou janm tande yo pale de Anel Joseph ki nan prizon an? Wè, sonje m ap di nou sa. Wè kou Anèl ta deside pale, oubyen yo fout l yon piki anndan prizon yo tiye l, oubyen yo kase prizon yo lage l, pou l te ka sove pou y al fizye l deyò. Sèlzam kounye a 2021 rive 2022 pa yon ane k ap dous pou Ayiti. Wè Anèl Belizè, yo pral dèyè lage l lavèy eleksyon. Humm. E pou misye bat pou yo pa tiye l. Nou pa konn sa k te. Nou la pou nou jwenn yon ti lapè jiska eleksyon pwòch. Pase nèg yo pral dèyè fè kapital politik yo. Mwen map priye Bondye pou m gentan ale kite peyi an. Ay madanm mwen ansent 2 mwa m pap vin mouri pou lapatri baz. Paske mwen tout bagay yo an pwòch. Gen bagay si m pale yo la m ka mouri. Men yo pa ka tiye m tou non mwen menm paske map map fann tout koko yo a bal mwen. Bagay m pa pè yo. Men m pridan. Humm ou wè 2021 kap vin la tou e tout sektè nèt ki pral frape ou wè jounalis visye sa kap vann mikro anpil nan yo pral mouri bandi ap touye yo paske klan sa pral di sa e pou klan sa li byen e a klan sa li byen ap tiye yo dayè nou ka wè ayiti yon peyi ki tèlman dosye kouvri dosye nou janm tande yo pale nou de dosye Sisi, Sebastien, dosye mèt Dorval la, nou pa de bon moun lòt dosye ankò, nèg yo te vin pil zam lakay li a, abi, abi lakou, ki sa sa? Nou janm tande pale de bagay sa? De abi ga, abi Gaëlle lakou? Nou janm
On moun. Sa k ka konprann ya konprann. Donk jounen jodi a la a, tout moun ki t ap pale dan le pase yo gen rezon. M pa vle ankenn nèg vin ap defann gouvènman e m pa vle ankenn nèg vin ap defann opozisyon. Nou tout koupab. Si n pa dakò nou tout koupab pou n met tèt nou ansanm pou n leve peyi sa ajenou ebyen l ap tounen sann. P ap genyen moun ki rete nan peyi sa ankò paske Ayiti se deja poudriye a e dife a gentan pase. Dife a ap fè ravaj. Tande byen, yon sèl moun ki kab kanpe ravaj sila, se yon antant nasyonal. Se sèl moun sa k ka sove nou. Paske se politik ki mennen n kote nou ye la jounen jodi a. Mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Epi aprè, kès kon di? A la pwochèn!